chèf gang an vil Haïbédian. Lè m t avè l, m potko konn ki sa l te ye. Bon, mwen menm m t Ayizon 2017, m te vin kite, m gen 4 an depi m kite ansanm avè l. Sa fè m te ekri l, li ban m repons sa, m di a, timoun mwen an fè mwen fè yon kay pou li. Apre sa, li ekri m, li di l ap ba l yon bout manch. M di timoun nan ap fè po, po, po. Li di l ap ba l yon bout manch. Lè m te fenk Ayizon, l te konn ban m 500 dola. Dènye fwa ak pom li te 3000 dola. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si ou potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Dosye 4 endividi lapolis arete samdi 3 desanm 2022 an nan zòn Jalouzi, komin Petyonvil. Premye eleman enfòmasyon yo montre ke majorite nan yo gen koneksyon ak gang k ap opere nan Vilaj de Dye. Cynthia Jean, Ronald Pascal, Oscar Davidson ak Franslène Lamour jwenn arestasyon yo pou enplikasyon prezime yo nan yon dosye kidnapin yo t ap planifye pou fè sou pwopriyetè yon nayklèb nan komin Petyonvil. Pou prepare kou a, Cynthia ki se manman pitit Izo 5 segond, chèf gang Vilaj lan, akonpanye Ronald Pascal, nouvo mennaj li, epi Oscar Davidson, yon chofè taksi moto, Mete yo byen bòzò, byen santi bon, debake nan night club lan sou pretèks yo vin enjoy yo. Lè ap pase, mesye dam yo plase kòmann pandan y ap mete kontwòl pou kapab atenn objektif yo ki se kidnape pwopriyetè biznis lan. Nan kad plan operasyon Polis Nasyonal la elabore sou lidèchip Dyektè Jeneral la Frantz Elbé pandan fèt fen ane a, fòs lòd yo rive devye kidnapin sa epi poze lapat sou endividi sa yo. Franslène, 23 lane, Yon travayèz seksyèl ki se zanmi youn nan manb rezo a ap di sa li konnen nan dosye a. Lè yo arete nou an e dezyèm fwa ke m wè l nan lari an, m wè l nan kour, nan klèb lan. Sa m te tande de li depi la premyè fwa ke m te wè l nan klèb la, yo te di konsa ke demwazèl sa a se manman pitit Izo. Izo? Manman pitit Izo. e sa m te tande de li. Apre sa, gen yon lòt jenòm ki zanmi ansanm avè m, epi li te gen yon zanmi l ki te vin kote l. Yo di konsa ke zanmi l lan ap pale avè l, yo di konsa mesye sa yo ki vin bo anndan an, e ankèt yo vin mennen pou yo ka kidnape mèt klèb lan. Se nan premyè odisyon li devan anketè dcpj yo, Cynthia pa t vle bay verite sou ki moun ki papa dezyèm pitit gason li an, fwa sa a, Jèn dam nan kap viv nan vilaj de Dye deside kolabore. Chèf gang nan vilaj de Dye. Men lèm t avèl Lèm t avèl m pot ko konn kisal te ye Lèm t avèl m pot ko konn kisal te ye Lèm vin konn kisal te ye m vin bay vag Mwen bay vag. Malgre Cynthia vle montre volonte li genyen pou li di laverite, Men pawòl li yo sanble pa fin twò klè sou depi kilè li pa nan relasyon ak Izo ni ki kote li jwenn lajan pou fè boutik li an. Bon mwen menm mta izo 2017 mte vin kite mgen 4 an depi mkite ansanm avèl wi mkman antre mgen kay lè fini mgon biznis anndan bay glase petyonvil la se mennaj mwen petyonvil la ki fèm vin petyonvil telefòn mwen nan men nou mkonn ekril nou wèm ekril menm nan mesaj telefòn mwen la menm nan mesaj mwen li pa antre. Nan nan gen kote ou pa lave l. Wi gen de lè m ekri l li pa antre nan mesaj mwen sa fè m de ekri l li banm repons a m di a timoun mwen an fò m ou fè m on kay pou li apre sa li ekri m li di lap ba l on bout manch m di timoun nan ap fè po po po li di lap ba l on bout manch. Li gentan map tann li grandi kòman te di.
Li di la, lap, swa lè l gran konsa lap ba l yon bout manch. Mwen menm te reponn de di sa, sa timoun nan konnen nan sa lap di a. Se sa m te di nan mesaj pa m nan. Lè m te fè ka Izo l te konn ban m 500 dola. 500 dola ameriken? Ayisyen.
Chak jou?
Non.
Chak kilè? Chak 8 jou. Boutik la, lè l ban m yon kòb, m sanble l. Dènye fwa l konn, li te 3000 dola. Paske, kisa w vann nan boutik sa? Boutik la se bay koka, Se Venop mwen vann la. An gwo?
Non. Espas kote w fè boutik la, kès ki ba ou?
Se pa moun ki ban mwen. Ok, nou jis, ou jis pran? Non.
Mwen ni mande, yo di m mèt pran. Kiyès ou mande a?
Moun ki anndan yo. Ki moun anndan sa yo?
Yon mesye ki t ap dirije anndan.
Ronald, 26 lane, ki fèt nan komin Kenskòf, men k ap viv pou kouwè li la nan zòn Jalouzi, Pa janm manifeste pyès jalouzi pou Cynthia, manman pitit chèf gang vilaj lan. San poze mennaj li kesyon kote li jwenn lajan pou l fonksyone, Ronald Pascal kontante l sèlman nan pran tout sa Cynthia achte pou li. Apre twa semèn, li te gen yon telefòn li t ap sèvi. Li di m l ap fè m kado. M desann m al dèyè l nan men l.
M desann m al dèyè l nan men l. Mwen ba l yon vilaj.

Mwen bay glase lakay li nan frizè. Mwen pwomennen m pwomennen. Oscar Davidson gen 24 lane, li se moun Jeremi. Li vin abite nan Petyonvil toujou nan jalouzi, jèn gason sa ki di l ap travay kòm chofè taksi moto, deklare Ronald se youn nan pi bon kliyan li, pandan l presize ke l gen abitid mennen Ronald

Epi yon lè l di m antre avè l. M tou antre avè l. Epi m al depoze l. Dèfwa m rele l antre. M al depoze l plizyè fwa. Grangman ak sa Ronald ta fè konprann lè li desann nan vilaj lan kote mennaj li Cynthia li gen laperèz, chofè moto li an Oscar deklare Ronald konn aji pito tankou yon bòs. Li konn achte rad li nòmal. Epi fò rad yo ap etikèt la li konn achte rad. Estil soti ansanm avè w manje w bwè nèg al depoze w al san nèg a peye w se klè. Dèfwa lè w desann anba al di lè misye parèt li gendwa antre lal kot mennaj. A sa lèl soti li gendwa soti ansanm avèk fi a ou gendwa fon ti kanpe fon rinèd tèlman dous ou pap bon anyen wi. Mwen menm m bwè ti Guinness mwen anpil.

Lapolis. 4 mesye dam sa yo pou kouwèl ye la nan gadavi ap kontinye reponn kesyon dcpj. Konbat gran banditis lan, sitou koze kidnapin nan, se youn nan prensipal priyorite kòmandan an chèf pnh lan Frantz Elbé. Nan sans sa, Lapolis kontinye ap mande bon jan kolaborasyon. popilasyon an. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchaw!